Bonjour, bonsoir, bienvenue sou tout moun jwenn TV, chanèl paw la, chanèl manman penmba ki toujou kenbew enfòme kap chèche enfòmasyon, ou chita lakay ou wap gade tout sa kap pase sou entènèt la. Pa bliye abòne nou pou kapab jwenn tout detay, pou kapab jwenn plis videyo ke nou poste yo. Videyo jodi an se Bedjine ki gen gwo pwoblèm avèk Blondedy Ferdinand, ki pa vle wè Blondedy Ferdinand, nap pote plis detay pou ou pa bliye gade videyo a jiska lafen, pa bliye abòne nou pou kapab jwenn tout videyo ke nou poste yo. Nap tounen tout ale. Bon nou kontan retounen pou nou kapab e enfòme yo de pwoblèm Blondedy Ferdinand avèk Bedjine nan. E tout palan pale a se Bedjine ki fè yo. Gen yon pwogram ki ap fèt 3 septanb, vandredi 3 septanb. Men pwogram sa a atis ki t ap pèfòme ladan l se Blondedy Ferdinand, se Ti Djo avèk Bedjine Kadilak. Men a la dènyè minit, Bedjine fè konnen ke. Si yo pa retire Blondedy Ferdinand nan pwogram sa, li menm li pap parèt, li pap met pye li. Paske li pap jwe kote Blondedy Ferdinand ye, ni Florence ni Blondedy Ferdinand, moun sa yo kote yap pèfòme li menm li pap mete pye, li pap prezan. Ebyen, e pwomotè a te tèlman an boulvès, li di bon, kisa m pral fè paske flay la fèt lontan sa, kòman m pral fè retire e Blondedy Ferdinand la parèt vrèman lèd. Ebyen. E li te fè anpil, sa te fè anpil pale pou monte a te nan kouri paske li pa wè ki atis fanm li pral pran ki pou bal moun Blondedy Ferdinand genyen yo e ki atis li pral pran byen rapid konsa. Enben li te vin pran yon fè yon chwa, li te pran Darline Desca. N ap gade flyer a gentan chanje, li mete Darline Desca. Men aprè sa vin gen reyinyon ki fèt, lòt pwomotè fè reyinyon, yo di oh swa l fè yon bagay konsa. Lap parèt lèd paske ou gentan fè yon flare avèk blondedy fèdinan ou paka retirel lap parèt lèd nou konn blondy gen anpil moun dèyèl tout fanatik blondy kite achte kat kòmanse ap fè gwo diskisyon ap mande pou yo remèt yo kòb yo paske yo pap vini sa son derespektan sa son frekansite bedjine pa gendwa fè yon bagay konsa ebyen pwomotè a te vin mete darline desca lè tèlman gen pale anpil li oblije retire darline desca ankò li remete. Blondedy Ferdinand Kounya la nou pa konn kisa Bedjine pral di paske tout sak te fèt yo e pwomote a remodifye yo se ke Blondedy ki pral jwe ansanm avèl Mezanmi janm tap di bagay lan ou pa pwofesyonèl Bedjine si w son atis ou pral pèfòme ou pral fè pati pa w la lè w fin fè pati pa w la atis la menm ap monte lap fè pa l la m sonje gon epòk E te gen yon epòk e Rutshelle te di li pap jwe menm kote ansanm avèk Roody Roodboy. Kote Roody Roodboy ye li pap la? Mswe te gen yon Sum Fest, li pa t ka refize l. Yo tou lè de te jwe menm kote, yo tou lè de jwe. Yo tou lè de jwe, se ke chak moun fin fè pati pa yo epi yo desann, y al fè wout yo. Si w pral nan pale anpil a moun nan, sa se yon lòt bagay men depi w fin fè pati pa w la epi ou fini, yon lòt monte. E se sa m wè, m pa wè ki rapò ki genyen. Se menm jan Florence ak Blondy te jwe yon pwogram Ayiti. Yo pa zanmi men yo jwe sou menm sèn. Kou Blondy moute sèn nan Florence desann. Epi sa fini la wi. Men m pa wè poukisa tout pwoblèm sa yo Bedjine ou mèt ou bay tèt ou twòp pwoblèm. Men kot pwoblèm lan sòti. Li di ni Blondy ni Florence moun sa yo san talan yo pa gen talan. Yo konn ou gen talan men fò pozew tou ou pa sipoze ap kòmsi gade moun yo ba konsa moun yo jan w fè efò pou rive a menm yo redi tou nan fason pa yo epi fòk yon ti kras gen plis bon lè janm tap di sa lè w fè biznis fòk ou plis pwofesyonèl paske gen moun ki panse biznis se lè ke yo vann rad yo vann bon. Men tante nan mizik lan se yon biznis li ye paske ou fè yon echanj li ye, ou bay fanatik yo pwodui, se kòmsi w ap travay pou fanatik yo, fanatik yo menm gen k ap achte mizik lan, gen k ap gade l, youtube ba w ti kòb, tout sa yo se la ki se yon biznis, depi yon bagay ki ka antre kòb nan pòch ou, ka fè kòb avè l, se yon biznis li ye, e sa k fè tou fò w konn kòman pou w jere biznis lan. Men jan w prale an li pap bon li pap bon paske Blondy nan wout li Florence nan wout li ou nan wout pa w fòk ou jere biznis lan trè byen pou kapab rive kote w vle rive an e sa m te ka di paske ou te mande pou yo retire Blondedy Ferdinand yo retire li e pwomotè a kòmanse fè defisi epi li oblije repran Blondedy Ferdinand ankò li te gentan mete Darline Desca. Konya la li pran Blondedy Ferdinand ankò e paske m sonje se pi gwo pwoblèm ou gen avèl se pwoblèm pisin K-dilak la avèk Blondy a se pi gwo pwoblèm sa jounen jodi an ki toujou rete nan kè w yon jalouzi yon rankè kòmsi jalouzi an toujou la men si w pa janm afiche w ak K-dilak ou avèl wap kache pa gen moun yon nenpòt moun ka manje l nan men w men imedyatman ke ou wè yon moun kòmanse ap pwoche K-dilak kounye la ou pral oblije nan poste. Lè sa yap konnen kadilak gen mèt, li gen moun. E bon, jan m tap di a fòk ou jere bagay yo plis pwofesyonèl kòmsi biznis rete biznis. Sa pa vle di moun nan zanmi w, tout moun ka pataje yon sèn avèk yon moun. Li tap parèt pi lèd si nou tou lè de te sou menm sèn an menm tan, men m panse se se chak yon atis fin pèfòme yon lòt monte. M pa wè ki rapò sa gen ant ou menm avèk Vendredi Ferdinand jounen jodi an ki koz yon gwo pwoblèm nan Etchenmay la. N ap gade Shassy ki gen yon pwogram li pral jwe avèk Blondedy Ferdinand. Epi gen yon pakèt lòt atis k ap la tou. Shassy poste flyer a, gen anpil moun k ap pale anpil. Li menm li pa nan bouche vizaj, li just poste l. Blondedy fè menm bagay la tou, li poste l. Sa vle di yo moutre ke pa gen anyen ki pèsonèl vrèman. Malgre Shassy te moutre li vrèman detripe Blondy. Sa vle di biznis rete biznis, moun ap jere biznis li. Moun ap jere biznis li. Fò w aprann jere sa yo. Fò w aprann jere emosyon w antanke atis. Se ti video sa m te fè pou nou e pa bliye si nou renmen video an e ankouraje m abòne m epi pataje video a nan whatsapp nou. Mèsi a ou menm ki te gade video a. N ap tounen pou yon lòt. Babay.